Sak pase koko? Ah m pa konn sak pase men depi talè a m te santi m pi anfòm waaw pase m santi m yon ti jan sible men Kòman sa?
Waaw m pa konn sak pase men ak tout ke mwen sible sa pa diminye anyen sof ke mwen still toujou yon moun e de jou an jou m ap anmò plis. Menm si ke ou gentan konnen e Jacky bay avèw deja men m pap baw manti cheri waw son bagay grav freo m prèske pa jwenn mo pou m diw. Waw e wè pandan se tan ke ou bò kotem nan waw fòk yo m ta nan kèm.

Li fèm mal nan men. Avwe pandan m resi ap pale avek meuf lan yon patne ki vin virtuel pou se mwen gaga li dim peyel. Koman pou peyel la sa vle di kwa. Yap bloke. Ki patne sa? Yon neg m pa menm konnen.
E non epi yon tip de moun konsa ou ap ou pasyone de li konsa ou konn ki tip de moun moun sa ki vin pouse w la e sak diw se pa mennaj li. M pap baw manti se yon bon anbyans e m pa e m pa wè sak pral retire nan moun gen pou manzè malgre manzè pa konn anvi m gen ta damou.

Sa vin fè l difisil pou li reponn mwen men m konnen si ansent m nan m bay pou zanmi m lontan m pa konn kòman m ka ede m. Monchè ou gentan konnen m toujou la pou w baz pam. Sa vle di nenpòt fason ke w bezwen sipò m ap toujou jwenn ou. Pa gen anyen k difisil. Se sof ke depi w renmen fi an menn E ling ou wèl pran baz se pranl tou bon zam son pran ling lan baz metel nan sans li tout fason ou wèl ye baz dayè chemenl gentan fè a baz lap difisil fèt. Sweet kòmn jan bagay an palan de kiyès paskem konnen yo te konn toujou plizyè. Ah wè fwa sa se yon sèl mèt nou pral abòde.

Ok, m konprann. Men w pa konn ki nivo lanmou Diplo gen pou Nicky la. Ou konprann? Si. Enben ok, bon m di cheri, men sa pou w fè. E èd ou m bezwen.
Si w wè m rele w pou w vin kote m la, se paske m bezwen èd ou. Kijan w pral jere m pou misye? Paske m bezwen w pou w ede m wè sou manzè. E kouzin mwen an. E sa fè m ti twouble. M pa ka blo, men pa, ou konnen m pa ka fè nenpòt bagay tou. Ou konn sa trè byen.
Men mwen menm mwen ti aske si tout fwa w tap lapriyè epi mete w nan sans moun nan e ou lapriyè pou mete w nan sans moun nan epi ou konvèti jis pou ka gon vi mwen menm ta renmen gon vi cheri m ta renmen w gon vi jan m santi m la m pral priye Bondye ban m yon fanm bon m di w bagay e se sèl Bondye ki ka ba w moun ou vle a wi ki ka ba w tip de moun ou bezwen cheri bon m di w bagay wè sèl bagay mwen ka konseye w. lapriyè e chwazi al legliz epi mete w nan sans manzè kòmsi wap aprann priye cheri map aprann ou priye ou konprann mwen banm di w yon bagay banm di w yon bagay tande kouzin m cheri e wap mete w nan sans manzè kòmsi wap mete w nan sans demwazèl la yon fason ke li menm pou l ka konprann ou. Sa l kon, sa w konnen l renmen, sa w konnen l vle, si tout fwa li vle se legliz pou w ale, si tout fwa w ap mete w nan sans li yon fason pou w ka remonte. Epi tou fòk ou mete l, fòk ou ka kapte l pou l ka ret tande w. Paske si pa fwa, li p ap tande w, l ap fè difisil pou l ansanm avè w. Ou konprann? Yon bagay wont sa m sou, l ap fè w difisil. Sof ke men, yo, pa lage men, toujou ret nan liy lan. Epi mete w nan sans moun lan men. Chemen w wè l.

Mezanmi Kon sa lanmou fè moun menm Vye kouzin m nan fini nèt nan yon koze renmen renmen renmen Kounye a lè m ap renmen konsa m pral ye tou Pou m ap pasyone de yon moun nan eta sa Jezi antouka fè kouzin m nan gras Afenke l ka jwenn tip de moun li renmen pou l ka gonfle ki reyèl Menm pou yo tou papa tanpri fè yo konvèti Fè yo konvèti pou yo gon vi ki reyèl, pou yo gon vi ki reyèl, menm jan w rachte m ou te pran m nan labou, pran yo nan labou a tou, al rachte yo silvouplè papa, afenke yo va eritye wayòm syèl la. Humm ooh Jezi.